Setera, li pa gen anyen pou l wè ak Haitienne. Dayè l prèske fè sèman, li di l pa janm site non okenn bagay ki mal nan peyi a. M di, Atansyon DP, èske se pa menm ou menm sa ki te ale Sonapi lè siklòn Matthew te fin pase a, pami yon pakèt lòt palmantè, gwo zam fann fwa nan men yon seri de nèg dèyè nou, pou n al pran de fòs yon seri de bwa?

pou bat vant nèg yo, pandan y ap pote presizyon ou pa janm konnen gen de bagay yo ka tou glise ba nou tou e larepiblik a tou konnen. M pa konn si w konprann Guerrier tou sèl. Gen nèg ki pran plezi di se manti ULCC ap bay ke rapò ULCC a pa kanpe sou anyen. Men madam mesye, m ta di sa trè resaman, m pa genyen konpetans oubyen fòmasyon nesesè nan kesyon prepare oubyen redije rapò. Men gon grenn bagay ki enterese m. nan rapò ULCC yo. Eske sa yo di yo se verite? Se sa k enterese m. Nan sans ke si yo di Sena gen 13 machin ki disparèt, eske 13 machin sa yo disparèt vre? E lè y al gade efektivman 13 machin sa yo pa la. Kounye a, lè y ale nan OAVCT oubyen yo ale nan nenpòt lòt enstitisyon ki petèt ka ba w dè done sou egzistans machin yo, yo wè Tèl machin te afekte a tèl senatè. Men si kounya la yo di ou pa pot machin nan tounen aprè ou fin pa senatè ankò. Ke machin nan te anpàn, ke machin nan pat anpàn, ke machin nan te nan yon garaj, ke machin nan te nan lakou lakay ou, gon grenn verite se ke machin nan li te afekte nan sèvis ou, li nan men w vre, ou pa remèt li. Se sa laverite. Menm si w te vin lòm ou te radyo w di bon wi m te gen yon prado nan men m men se yon prado ki te nan garaj depi plizyè mwa la etc donk m te enfòme kestè a sa yo ba m vin pran l that's et ou e leta k fonksyone konsa menm petèt ke si n pat bay nèg yo pale nou pat janm nou patap janm konnen se konsa bagay an enstitisyon an fin ba w yon machin machin nan gen yon pwoblèm. Ou jis lage l on kote, swa w al mande on lòt, oubyen tou sa pa gade w. Alòske se lajan leta, lajan kontribyab yo, lajan sitwayen yo. On pèp ki nan mizè malgre tou k ap peye taks, p achte machin bay vagabon al lage, swa nan pakin prive yo, oubyen nan garaj zanmi yo. Pa konn si w konprann. Men kèlke pa tou fòk nou te pale a nèg sa yo tou ki endekse nan rapò a, petèt yo ta montre nou nan ki nivo Sena kokoratize. Kòm yon enstitisyon tankou Sena de la Repiblik la pa ka gen pwòp garaj li, bon m pa pral di Sena, ann pale de Parleman kòm enstitisyon, pa ka gen pwòp garaj li, pwòp kote ki gen pak otomobil li, pou konnen si machin nan gen tèl pwoblèm, yo dwe vin mete l la, si yo pa ka mete l la tou, dwe genyen de lojistik an plas ki pou al pran l kote l ye a, etsetera, pou mennen nan garaj Sena. Sa prouve tou akel pwen wi parlement kokorat. Nèg la diw konsa monchè m te gon prado vre yo te ban mwen men son vye prado ki te sesi son vye prado ki te sela m te lagel nan tèl garaj m te anonse kestè a sa se fini men sa son blag si nap fè peyi ke n di nap fè peyi menm jan tou si son chanm gason nap fè ke n di nap fon chanm gason e atansyon hein lèm di chanm gason e pa chanm gason ki pwòp non chanm gason sangwen. Peyi pa fonksyone konsa nan pyès kote sou latè beni. Men fòk nou te bay nèg yon pale tou pou nou te konprann sa wi. Pandan nèg yo ap defann yo a men yo tou ap avili leta oubyen pandan nèg yo ap chache defann yo a yo tou ap avili leta. Donk fòk kanmenm te gen reyaksyon sa yo pou nou te konprann a ki modèl dòm e de fam deta nou t annafè. A ki modèl sangwen. Ki modèl malpouwont nou te gen anba a pandan dènyè lejislatur sa yo? Donk fòk bagay sa yo te di, fòk nou te resevwa mesye, fòk nou te pale avè yo. Ann pran reyaksyon ansyen depite Alfredo Junior Antoine ki gen non l ki site nan yonn nan rapò ULCC yo. Mwen wè ansyen DP a fè DG a yon repwòch, n ap pale de DG ULCC a, men avan tou yè yo. Ansanm de rapò oubyen de de rapò de l'ULCC, nou kapab genyen de eleman anplis pou n poze yo kesyon. E ki se, gen de bagay nou gendwa pa t menm konnen, nou tou vin konnen. Gen de bagay nou vin konnen la, petèt se pandan. 2 moun ki endekse nan rapò a ap pran lapawòl, k ap di non se pa konsa ULCC, men sa bagay la te ye, etsetera, epi nou vin gen dè eleman siplemantè. Donk li te enteresan. Donk pou nouzòt, kòm medya, kòm jounalis, jan m sot di l talè a ki gen obligasyon dekilibre, M pa ka vin la maten an epi m kalonnen, m kalonnen, m kalonnen sou yon moun, epi lè l deside di l ap vle pote yon presizyon pou m ta di l non. M retire dwa sa. Ò m di m ap fè pawòl lib, ò m di m ap fè jounalis, e kòm jounalis jan m di l talè a, m gen sa tou pou m garanti oditè a, pou m garanti moun k ap tande m nan ki se dwa de repons lan si jamè li santi gen yon bagay ki di sou antèn radyo a ki konsène l. M pa konn si w konprann. Men se lè pa egzanp yon nèg vini, non w site nan rapò, ou di bon sa se yon vye rapò, e rapò sa pa chita sou anyen, se yon rapò bidon, etc. Donk mwen menm mwen inosan, m pa gen anyen, m blan tankou lanèj. Epi jounalis la jis kwaze bra l, li kite moun nan ap pale konsa. Sa m rele chan lib la, se sa mwen menm ki ban m pwoblèm nan. Men si se yon presizyon ou vle pote, n ap ba w posibilite pote presizyon e apati. De presizyon yo, nou menm nou ka poze w kesyon tou. Nou ka poze w kesyon. Se klè. E gen de moun lè yo tou pran desizyon pou yo pale a, nou menm nou tou pwofite okazyon pou nou bat vant yo. Gen bagay ki soti. M pral ba w yon egzanp. Resaman, Guerrier, nou te resevwa Ansyen senatè sant nan Willo Joseph ok ke nan rapò ULCC a konsènan anjen lou CNE yo ki te admèt ke pami on ansanm de depite, on ansanm de senatè gon kantite ki gen materyèl leta nan men yo sous une forme ou sous une autre. Pou mwen menm, misye se yonn nan rare moun ki konfime rapò ULCC a sou kesyon sa. E Willow tou bay cne tou de lòt fenèt pou l di gen yon ansanm de lòt depite osnon de lòt senatè ki gen plizyè materyèl leta nan men yo. M panse si ULCC vle avanse. yon nèg tankou Wilou Joseph ka ede, ou ka di ou gen tout pwoblèm avè li, ou ka toujou di se lajistis pou l al di sa, men atansyon, li tou di larepiblik, se vre sa Cerne di a, si byen ke gen yon ansanm de depite, gen yon ansanm de senatè jodi a ki chaje materyèl leta nan men yo. E apati de entèvansyon sa yo Guerrier Dieuseul, M pral ba w yon enfòmasyon, vant bèf. M salye Vankòl de Vant Bèf Enfo ak tout ekip la. Èske w te konnen gen de ansyen depite, gen de ansyen senatè ki gen de firm de konstriksyon ke yo fè avèk materyèl leta? Majorite materyèl, anjen lou y ap sèvi avèk yo se materyèl leta. yon bagay konsa li preokipe n. Se pa blag non Guerrier. Genyen de zansyen depite, de zansyen senatè ki gen de firm prive k ap sèvi ak materyèl leta nan plizyè depateman anndan peyi a. Kòm rapò ULCC a sou kesyon materyèl leta ki nan men nèg sa yo s on rapò pasyèl,

Se materyèl leta k fè yo wi. Materyèl leta guerrier tout seul. Ou wè baskil leta, ou konprann, ou wè traktè leta se li menm k ap fè travay yo. Pandansetan, travay leta yo pa ka fèt non. Epi travay prive nèg la ap byen mache. Donk fòk sa yo te rive, fòk nèg yo te pale, fòk yonn t ap akize lòt menm. pou n te wè ki sa k t ap regle bò lanmè a pandan dènyè lejislati sa a. M pa pral mete tout moun nan menm panye, Guerrier. M pa pral di tout senatè, tout depite se sa yo t ap regle. Men si w byen gade tandans lan, an majè pati, tout nèg yo se afè pa yo yo t ap regle wi. Pase jodi a la tankou gen bèl otèl. Lè ou gen fim konstriksyon, lè ou gen plizyè kay, y ap lwe yo nan imobilye, anpil nan yo se avèk materyèl Leta yo fè yo. Ebyen, entèvansyon on ansanm de nèg ki edekse nan rapò a fè n konprann reyalite sa a pi byen. Guerrier Dieuseul, Donk nou panse l te nesesè pou n te bat vant yo, pou n te fè yo pale? Guerrier, M pa ekate posibilite gen de nèg ki endekse nan rapò a ki ka al chache konwonp sèten konfrè, ou konprann, ki ka al chèche bay sèten jounalis, bon nan deplèz a mesye dam ki onèt yo nan kòporasyon an, ba yo lajan swa pou yo pa pale de rapò a oubyen tou. pou yo tire a boulè wouj sou DG ULCC a pou dekredibilize oubyen diskredite si w vle travay anketè ULCC yo, jis pou yo menm ka parèt bèl dan lopinyon. M pa ekate posibilite a. Men nou panse se pa yon peche yon radyo ki deside pèmèt ke yon nèg ki endekse nan rapò a li pote dè presizyon. Menm jan tou l pa yon peche si yon medya deside tou l pa p bay nèg yo pale. Paske jiska prèv di kontrè, Nèg yo se dè prezime koriptè, men yo se dè prezime inosan tou. Nan menm lojik ke medya pa tribinal la, nou pa ka deside pou nèg yo vin di yo inosan epi pou nou ba yo chan lib pou nou dakò avèk yo ke yo inosan vre, menm jan tou nou menm nou pa ka deside kòm medya pou nou di yo koupab tou non. M pa konn si w konprann. Donk fò n gade le juste milieu. M pa konn si w konprann. Donk n ap toujou ka petèt pèmèt gen dè moun ki endekse nan rapò yo. vini pou pote de presizyon si se nesesè, men nou menm nap toujou kòm jounalis poze kesyon a pati de done ke n gen nan men. M pral ba w egzanp. Donk pa gen anyen k di w nan de dènye rapò ki pral soti sou kesyon Angello ki nan men nèg yo, ou pap jwenn tou de nèg jodi a ki ap dirije yon seri de firm de konstriksyon oubyen ki se pdg yon seri de firm de konstriksyon ki gen materyèl leta nan men yo. Pa konn si w konprann, Fatt. Donk, a pati de entèvansyon nèg sa yo sou radyo, nou tou konprann kèk bagay. Apa Willow di ou konsa a, depi sou Privè patnè m, rara lage, rara te lage nan CNE. Tout senatè, tout depite, se eva yo fè sou CNE. Nèg ki pran pèl, nèg ki pran ka, ke, ki pran bouldozè, nèg ki pran eskavatris, se pa konsa yo rele yo? Wi. Yo ale nan nan komin respektiv yo avè yo. Donk fòk nèg yo te pale pou n wè ki modèl palmantè nou te genyen nan dènyè lejislati sa. Fòk nèg yo te pale pou n te konprann ke moun k ap di nèg yo pa t ap regle anyen anba, nou te nan erè nèg yo te ap regle. Petèt mwen m avè w. Nou pa nou pat konnen sa nèg yo tap regle tout o mwens peyi a pat benefisye anyen nan sa nèg yo tap regle a men nèg yo tap regle kan menm men lè nèg la di w konsa ke tout nèg sa parèt nan direksyon e mtptca li di ok mwen menm mwen pran sa lòt la parèt nan CNE li di mwen pran sa epi l pran l li pakin li bò lakay li tankou son machin li t antre nan yon mezon li t achte gen nèg ki fè dè konstriksyon anndan peyi sa a. ke se kay pou yo rete, kay pou yo mete nan lweyay oubyen ke se bilding yo fè pou fè biznis yo, sa se pozisyon pèsonèl. Men mentnan ann pale pou medya, pou medya, ann pale pou laprès. Maten an la, m pa gen pretansyon ke M pral fon kou de journalisme pou pèsòn. Sepandan, nan metye sa gen sa n rele liy editoryal medya a. Sètadi, ki kote medya kanpe pa rapò a tèl ou tèl dosye, pa rapò a tèl fè nan aktyalite a, pa rapò a tèl pouvwa, etc. Sa ka rive, jan medya sa trete yon enfòmasyon, se pa konsa Karayib trete l li menm. Pase li depann de kòman Karayib li menm li wè bagay yo, kòman Karayib konprann bagay yo. Men sa k enteresan, se pa paske medya yo trete dosye yo diferaman ki pwoblèm. Se si. Gen yonn nan yo nan jan l trete l la ki deside bay manti. Men kèlkeswa jan medya trete dosye a depi l rete avèk objektivite sa mande, depi l rete sou liyn verite, depi l rete sou baz prensip metye a, m pa kwè l komèt okenn fot. Donk on medya ka deside pran desizyon l di on moun ki endekse Nan rapò ULCC yo li pa ba yo pale. Li gen dwa sa. Li asime l. Se petèt sa l li n editoryal li tradui. M pa konn si w konprann. Tou kòm yon medya yon medya gen dwa deside l di w kòm poko gen yon desizyon jistis ki soti kont moun sa yo donk yo se 2. prezime koupab, toutomwens yo jwi don de sa n ta kapab rele dwa a la prezonpsyon dinosans. Donk, si jamè gen posibilite pou ba yo pale, yo pap rate okazyon an. Nou pap fè medya espesyalize, petèt nou te gen dwa di, nou se yon medya ki di tèt li li nan lin batay kont koripsyon e nou pap trete lòt sijè ke kesyon koripsyon, nou te gen dwa deside nou di ok pa gen pwoblèm sou baz sa a, depi yon nèg ou gen non w site nan koripsyon, ou pa gen dwa pale sou antèn nou. Men nou zòt o nivo de Karayib nap fè yon medya si w vle kap bay enfòmasyon jeneralize. Nou pale tout koze isi a pa vre Guerrier? Donk kòm jounalis Nou genyen obligasyon dekilibre. Obligasyon dekilibre nan sans ke si nap trete yon dosye la malèz pou m site non yon moun, ebyen si moun nan estime gen yon presizyon pou l pote, m pa ka retire dwa sa Guerrier. Se yon dwa l genyen. Sa nou rele dwa de repons lan. M pa konn si w konprann. Si n site non nèg la nan espas la e nèg la estime jan n site non l lan gen yon ti pwoblèm e ke l vle pote yon presizyon, san pwoblèm n ap louvri mikwo n, n ap pèmèt ke moun sa a kèlkeswa chapèl politik a lakèl li apateni, kèlkeswa kan l, kèlkeswa ran sosyal li, pou li pote presizyon. M pa kwè a se nivo nouzot nou gen pwoblèm avèk sa. Sa k pwoblèm nan Guerrier Dieu seul, se lè petèt medya bay chan lib a moun sa yo pou vin defann tèt yo, e pandan y ap defann tèt yo a, pou y ap krache sou travay ULCC a, sou travay enstitisyon an. E la a. On moun ki ta pran direksyon sa, mwen menm pèsonèlman map di w fon kanpe atansyon hein. Ou ka pote on presizyon. E menm aprè presizyon an nap pran tan nou pou nou raple w ke radyo a pa tribinal, c'est à la justice qu'il revient pou detèmine nivo de responsabilite w tout o mwen si w gen rezon oubyen si w gen tò. E gon bagay tou. Rapò ULCC yo m toujou di yo se de pretèks. Gon bagay ki gen dwa di anndan yon rapò ULCC, li ban n posibilite kòm jounalis pou n al mennen envestigasyon pa nou, pou n al fè pwòp rechèch nou. E lè n ap entèvyouve moun sa yo ki endekse nan.